Ki a Estimé Wilkens? Jodi a la ou nan tribinal de pè, ou nan mikwo laprès, epi ou vle di kisa a popilasyon an? Bon, jodi a la m nan mikwo laprès, sa ke m vle fè pase de mwen menm, se yon bagay nèg la verikile yon difamasyon sou mwen ki pa dwa. Imajine vou menm nou tribinal depi 2009. Se ke, sela vle di ke yon anviwon 12 an ke m gen yon tribinal. Se la m fonksyone, la m fè tout aksyon administratif. Ki sa w ye nan tribinal la? Mwen se yon senp isye.
Men mwayennan, anvan peyi a te gen pwoblèm, avoka yo pa t syeje a, yo pa t pran syèj, te gen yon moun ki te gentan ale nan gadavi dèyè a, yo ale. Pa janm gen yon mezi ki fèt.

Lè tribinal la vin ouvri, 4 moun sove o nivo nan tribinal la. Etandiske gen seyise ki la, gen sekirite, gen nòmalman gen tout moun siveyans ki la. Moun sa yo, ki sa yo te repwoche moun sa yo ki sove yo? Bon, moun sa yo te repwoche yo, gen yo te repwoche de yo vòlè kabrit, gen yo se te vat fè. Monchè, lè m vin la, mèt Nefè a son tou, li pwente di dwa, li di konsa ke Lòt jistisyab la di ke li pran lajan pou fè prizonye yo swiv li. Mwen menm, jiske m konnen mwen, isi Senmak pa gen jistis, mwen mete vle mete opinyon piblik lan sou lèmi ke se malvèsasyon dèfwa k ap fèt onivo nan tribinal la, la bay zanmitay k ap regle. Ou konprann? Pa gen bagay serye k ap regle la. Eske kle, kle gadavi a te nan men ou kòm yon anplwaye nan tribinal? Non. Sè jou la aktyèlman kote m chita la, se la m te chita. Yo vin pot nouvèl ban mwen di men nèg yo sove. Nan men ki moun kle Gad a vi sa te ye? Kle a te nan men Emmanuel Emilka. Jodi a la a yo vini e prizonye yo sove. Wi yo akize m yo di se mwen. Kadna pat kraze?
Non kadna pat kraze seleman te gen yon entèval yon espas vid ki te nan viwo nan tribinal la se la prizonye yo pase. Yo pase ladan l.
Anben mwen menm pou yo kòmsi pou yo sal imaj mwen pou yo sal onètete m entegrite m Yo rma yo fè on marketing de bouche a loray yo fè konprann ke se lajan kem resevwa nan men Jistis la kem fè prizonye yo sove. Mwen kom etan done mkonnen ke nan ki sen map konn sitim nan sitiyasyon peyi a ke nap viv la la mwen moblije met piblik lan opinyon piblik lan okouran kelkeswa sake si montaj sa ki ap fè a paka atenn mwen mwen mse estime mwen e map rete estime. Jodia ou pran mikro laprès pou demanti fòmèlman ke akizasyon yo lage sou do w la ke pou di non e pa sa l ye. Se vre se vre si gen yon administrasyon kap fèt vrèman vre si tout nèg ki te sou sèvis la yo sipoze anba kòd m pa nan derespektan sa nèg ap vin pran vizaj men vin pran nonm absalon men sa e derespektan yon ensil li ye m pa nan frekans li nèg bay zanmitay kap regle nan tribinal la tou. Poukisa w di bay zanmitay kap regle? Ebyen lèm di se bay zanmitay kap regle si n la a 2009 menm nèg ki te nan manno a son tou misye prente di dwa misye di wi l pat panse oze l pou te ka fè sa. Sikonstans lavi fè m vin nan tribinal patizan. M s on teknisyen men m gon diplòm patizan. M fè katran jibe dame. Se mwen k pa jere tèt mwen ki mete m nan eta deplorab sa la. Men mwayennan ke nèg k ap voye di, k ap choute sou mwen an, se l Elarian l konnen m ki nou pa menm. Sèke nou nan rekreyasyon o nivo ke yo site, n ap pran lòt. Bon, m konnen m ap pale avè misye, m al pale avè misye, li pa janm gen anyen ki fèt. pa janm gen anyen ki fèt. Lè w pale de misye, kiyès ou ap pale? Mwen pale de majistra a, pa gen anyen ki sivi ki fèt, pa gen anyen ki fèt. Kou n a nèg yo kòmsi yo asosye yo jis mwen menm, pou yo prente ti travay yo di se mwen ki pran lajan m fè prizon m sove.
Ki dènye mo w ap di avèk piblik k ap gade w la? Dènye mo ke mwen menm k ap di, mwen menm jiska prezan mwen m fyè mwen menm, mwen m gran e m rete m kwè nan tèt mwen, se pou majistra a mennen ankèt ki nesesè, si l lè fò pou m ba kòb, mwen ba kòb, oubyen si se rezon politik ke yo ban m, si m koupab pou m pini kòmsadwa. Mèsi.